Sa ka fèt sa ka fèt Se Landy vibe Sa ka fèt tout bèl moun mwen yo Jodi an guys mwen vini avèk yon nouvo video pou nou Avan menm mwen antre nan video an Map salye tout moun ki toujou la kap sipòte m yo tout moun ki toujou la kap like video m yo kap kòmante yo lè nou wèm nan lari kap salye m m santi m santi m waw ok M vrèman felisite nou avèk ou menm lèw wè videyo yo ou pataje yo bay yon zanmi ou bay yon fanmi ou siw potko konnen kiyès ki moun sa wap gade an la non an se Landy vibe si w potko abòne map mande w pou fè sa pou mwen silvouplè paske se konsa ou kapab ankouraje mwen avèk yon grenn abòne yon grenn like oubyen ou ka kòmante si w vle ok epi pataje videyo pou mwen silvouplè ok. Video jodi an guys Mwen pote pou nou M pa pote blag M pa pote video reset M pote M vin fè yon diferans pou nou Antr Haiti e chili E nou gentan wè tit video an ok Nou gentan wè tit video an Nou gentan wè de kisa mwen pral pale Yon diferans antr Haiti Avek chili Poum ok Premye diferans lan Nou konnen fòm fòm note l nan blòk nòt. Premye diferans lan, se tanperati a avèk Chili. Tanperati Chili avèk Ayiti pa menm. Sa k fè sa? Paske Chili li menm, li gon tanperati ki vrè, nou konnen Chili son peyi ki fè frèt li ye, ki vle di menm ke gen chalè, tanperati an, wap toujou jwenn yon ti van frèt. Ok ki diferan avek ayiti ayiti se yon peyi tropical ki toujou toujou gen chalè selman nan moman nan mwa decembre lè pral pran decembre yo ou kapab jwenn yon ti fredi men ki pa fredi devan chili ou konprann nan moman fredi sa yo ki ou chili se lè ou toufe kò ou vreman bèl ou konprann ou vreman bèl. Ti po a vin jòn. Ayiti li menm chalè ayiti a diferan tou avèk chalè ayiti a ok e avèk chalè chili an guys e tanperati chili an jan nou wèm di nou an li vrèman diferan avèk tanperati ayiti ayiti kote e mwa desanm moun nan gen dwa mete yon ti wòb sou li epi koul fè minwi inè yo moun nan gen dwa voye yon swa chemiz menaj li sou li sa depan a moun li sòti an oubyen yon vès sou li epi li kapab ale lakay li. Men chili pa konsa. Chili menm ke ou ta vlope anlèw men janb ou yo pye yo ap tèlman frèt yap pran kranp ou pap menm ka mache jan pou ta mache yap bwal lakay ou ok. Dezyèm diferans la guys e mwa fredi yo pa menm avèk ayiti ok m te tou atake pwen sa mwa fredi yo pa menm avèk ayiti chili li menm mwa fredi an ou kòmanse pranl depi nan mwa avril. Pou rive novanb, septanb, novanb, septanb, novanb. Wi, ou pran mwa fredi a pou rive, ou kòmanse nan avril, avril, me, jwen, jiyè, out, septanb. Tout mwa sa yo la ou toujou nan yon ti fredi. Nan oktòb lan, e lè sa ou jwen bon chalè, oktòb, novanb, desanb, sa se bon chalè ki genyen nan Chili. Bon chalè. Men mwa fredi sa yo, li komanse nan avril, me, jwen, jiyè, out, septanb. Ok guys. Ki vle di ke nou nou pran anpil anpil anpil anpil mwa fredi. Nou konprann? Jan nou wèm di nou an Ayiti li menm e sèlman mwa desanb. Nou pran yon ti fredi epi nap plenyen nou frèt nou frèt nou frèt nou frèt. Nou konprann paske nou pa bzwen fre fredi an. Ok ki vreman diferan. Nou konn leve le maten guys. Ou konn jwenn kay moun yo. Gen moun devan pòt yo a konn plen nèj se avèk pèl pou yo retire nèj sa yo. Lè w pral travay, lari an ankò plen nèj. Lè sa gen lè nèj tonbe. Ou wè lè w pral travay, menm ke moun nan toufe, plim zye, si moun nan pa mete linèt oubyen si pa mete kagoul, plim zye moun nan Yon ti jan mouri konsa gade li plen ti dlo sou li men epa dlo li ye sa ye seren an li vreman fè fret guys pla mou yo tout tout do mou yo fret moun yo toujou mete gan imajine ou fredi ayiti ou pa bezwen gan pou mete nan bon lè mwa desanm ayiti ou pa bezwen gan ou wè met tout bagay ou wè nan met bone ou wè fredi sa sitou pou mwen menm. Nan pou wè li pa tounen afwonte nou. Li fè li ba w yon tèt fè mal. Lè fredi a ou gen yon parès guys. Ou santi se sèlman anba lèn nan ou ta rete ou pa ka leve pou fè anyen. Ok. Se te pou mwen. Lè fredi m pa fasil bwè dlo. M pa janm swaf. Eske m bwè. Dlo a pa nan frijidè li glase. Ou konprann? Bon menm ki ban w an chalè yo. Ou al pran yon dlo nan tiyò la. Dlo a byen fre. Poutan li fè chalè. Konprann? Sa se yon lòt diferans ankò mwen montre nou guys. Epi twazyèm diferans ki se travay chili avèk travay ayiti. Travay chili avèk travay ayiti guys ki diferans ki genyen. Travay chili an li menm ou konnen ou pa nan peyi ou fòk ou leve bonè. Si travay la antre a 7 è edmi depi a 7 è ou oubyen 7 è 15 fòk ou gentan anndan travay la pou tann yo ouvri. Ayiti li menm Moun nan Tanzan moun nan antre a 8 è oubyen 7 è moun nan konn li bon li konn 8 è konbyen yo moun nan lakay li li depanse lèl vle ou si w vle menm ayiti ou ka leve yon jou ou nèg gon tèt fè mal ou di ou pral al travay ou pa al travay nou konprann chili pa konsa depi w wè ou pa al travay chili ou konn sa kap pase yap retire sou kòb ou an yap retire sou kòb lan paske yap di w ou pa entèrese e chak fwa ou pa vin travay yo note pou ou Si w fè nan yon mwa, si w fè 3, 3 jou ou pa vin travay, san ke w pa avize yo, e menm defwa gen travay ki tèlman fò ke menm ke w avize yo, yo toujou note l epi yon bon lè konsa ou wè yo rete yo di konsa ke yo pap ka kontinye avèk ou ankò, yo revoke w. Depi yon travay la ki revoke w nan Chili. Yap peye w revokasyon an. Ayiti li menm, m konnen gen travay ki fè sa Ayiti tou wi. Avèk tou Ayiti, diferans ankò ki genyen tankou pou jèn yo lè yo fini lekòl yo, yo aprann metye yo, yo gon bagay nan men yo, yo pa ka jwenn travay li difisil pou yo. Men avèk Chili li diferan. Chili. Se vre pou etranje yo fòk ou gen papye yo pou w travay, men gen lòt ti travay ou kapab fè. Egzanp, gen travay jaden ou kapab fè, gen travay okipe timoun, ou kapab jere yon timoun pou manman l, pou papa l y ap peye w. Ou konprann? Gen travay ki pa tèlman egzije pou w gen papye. Men, papye a li enpòtan pou ou nan chili paske ou pa nan peyi w, paske lè w gen papye an kounye a moun nan ba w kontra, ou kapab ou kapab travay moun nan ap peye pozisyon pou ou, ou menm avèk kontra sa ou pral depoze pou w kapab gen papye chili an, ou konprann? Si w poko gen papye, travay la pèmèt ou gen papye akoz de kontra yo ba ou a. E sa k fè kounye a gen anpil travay ki pa vle pran moun san papye paske yo di konsa ke depi moun nan fin jwenn papye a nan Chili, yo ba l kontra moun nan depoze, definitif moun nan soti ki se kanè 5 an, waww, moun nan ka kite travay la si l vle paske l konnen ke Depi w gen 5 an li ka fasil pou jwenn travay poutan yon kote tou li ka difisil pou paske si moun yo pale bò fini kite w cheri m nan ou nan cho ok Ayiti li menm ou nan peyi imajine w e pitit tè yo ye ou nan peyi w ou gen tout papye nan men w ta jwenn yon travay lè w al mande travay la chèf la m pa konnen direktè a oubyen sa l te ye an vle Son bèl ti bouton anbaw. Chili chili li pa konsa mwen menm pa wèl konsa chili ok li pa konsa chili pou nou di ke ayiti li sa fè gen anpil jèn ki vle degèpi ki vle kite peyi an e paske ayiti pa tèlman ofri yo anyen nou toujou di konsa ke se nou menm jèn yo ki pou ofri ayiti men ayiti li menm li pa ofri jèn yo tou konprann paske dirijan nou genyen pa tèlman panse pou jèn yo ok ann kite sa la paske mwen nan politik. Apre sa guys nou gen lòt diferan ankò ki se lwaye kay Ayiti ak Chili guys. Diferans ki genyen ant lwaye kay Ayiti avèk Chili, Chili nou menm nou peye kay chak mwa. Chak mwa nou peye kay, nou peye bil kouran, nou peye bil dlo, nou peye wifi, nou peye entènèt guys ok. Sa yo nou pa ka pa peye paske nou bezwen yo, se yon bezwen li ye pou nou. Ou menm ki Ayiti ou peye kay chak 1 an. E ou kapab jwenn yon mèt kay ki di w lap li fè fèm 6 mwa. Nou menm chili si nou te jwenn li li tap bon pou nou paske lè w peye kay chak mwa waw se yon bagay cheri li vrèman li se yon bagay ki obligatwa li ye ou paka pa peye kay ou chili ou konprann. Ayiti li menm se chak 1 an chili li menm e chak mwa pou peye kay ou èske w wè diferans lan ki vle di ki yon moun ki ayiti ki a fèmen yon yon kay yon mezon. Pou 1 an, epi ou menm ki chile kap peye kay chak mwa. Epi avèk bil dèyèl, e gen moun Ayiti kap peye kay chak 1 an ki pa peye bil, ki pa peye bil kouran, bil dlo. Gen moun tou pa ki pa konn sak rele e mete wifi lakay yo, moun nan refere mete kas telefòn li, moun Ayiti pi alèz, non nan peyi ou pi lib. Sa yo sa yo sa yo diferan san sa. Lè w nan peyi w ou pi lib pou pou fè sa w vle, pou fè pou vire kote w vle. Ayiti ou kapab fè l wi, men akoz nou konnen nou pa nan peyi nou nou ti jan fèmen nou pa tèlman ouvri kò nou pou n al dese kote ki pa ki pa ki pa tèlman konprann merite nou. Ki vle di e sa m vle fè nou konprann ant diferans kay la avèk chili Ayiti avèk chili a. Paske si w pa peye kay lan Paske non sèlman sa, ou peye kay lan chak mwa, lè w vin a fèmen kay la, mèt kay la, li di w fòk ou peye mwa davans. Si kay la peye 200 mil pèso, w ap bay 200 mil pèso ankò, fè w 400 mil pèso, w ap peye 200 mil pèso deposito, 200 mil pèso pou kay, pou fèmen nan. Men si w fè yon mwa, ou pa ka peye kay lan, ki vle di ke mèt kay la, ou ka di mèt kay la ke w ap boule deposito a. Men lè w di w ap boule deposito a guys, Pou yo menm lòt mwa fòk ou sòti paske depi ou fèl konsa se ke wap sòti ou konprann anpil fwa e ou konn peye kay la men deposito wa lè wap sòti yo pa ba oul magre ou toujou peye mwa ou pa dwe mwa ou mwa kay lè wap sòti se anba rezi e gen e gen gen blan k konn tuye ayisyen konn bat ayisyen pou blan kòb kòb deposito yo poutan ou menm ki ayiti wap wap fè fèm 6 mwa fèm 1 an ou paka pa. Ou pa nan kòb davans, ou pa nan kòb deposito ok, sa se 2 gran diferans ankò. Lòt diferans ankò guys nou genyen, lè w gen pwoblèm, lè w gen pwoblèm chili, pwoblèm ou pou kò w. Si w pa konn fè ekonomi, pwoblèm ou pou kò w guys. Gaz ou gen dwa fini. Pou vizit lakay ou gen dwa fini si w konnen ke ou gen ka yon moun la ou pral manje ou pral bwè ou anyen paske tout moun tout imigran ki chili yo gentan konnen kòman peyi an fonksyone si w pa gen kòb ou cheri m nan si w bezwen fè yon bagay ou chire paske kiyès ki pral ede w ou ka jwenn yon bon zanmi youn oubyen de bon zanmi ki kapab prete w y ap prete w y ap mande w kilè w ap ba yo l. E anpil fwa nan chili lè w pote yon kòb nan men yon moun anplen li pa ka li pa fasil pou remèt li anplen si w pat gen yon kòb sòl ou pral touche oubyen si w pat gen yon kòb travay ou pral touche paske moun nan li menm ki pote kòb la anplen an se sere sere kòb la men ou menm tou pou remèt kòb la kounye a dèfwa ou konnen kòb la pa moso gen moun ki pa dakò l avè w. Avèk ou menm ki Ayiti, ou gen dwa fè m ka e, gaz ou gen dwa gen fini la oubyen chabon ou fini, ou ka wè yon kliyan ou achte yon chabon nan men l krezi oubyen ou achte yon gaz oubyen tou, Ayiti ou plis ou plis jwenn moun, ou plis jwenn moun ki ki prete w oubyen ki vann ou kredi ke Chili, Chili pa konsa, Chili tout kouj klere pou je w. Li difisil pou jwenn sa yo, ou konprann? Menm manje a si moun nan ap bo manje, moun nan ap kontwole manje pou l pa paske moun nan achte manje pou l fè l mwa, fòk li fè l mwa. Paske, lavi Chili pa osi dous ke jan nou panse l la. Sa ka rive nou gen yon moun ki Chili, li voye kòb ban nou chak semèn, oubyen li voye kòb ban nou chak mwa, chak 15 jou, moun sa a ki li diferan. Moun nan gen dwa ap travay nan kanp, se kanp kanp po, jaden, jaden yo konn peye chak semèn. Men, anpil fwa, lè moun nan nan jaden ap peye chak semèn nan, moun sa a konn pa fasil gen papye, paske travay yo pa fasil bay kontra travay jaden yo. Si w vin travay jaden ki ba w kontra, mwen di Bondye mèsi. Ou konprann? Avèk mwen menm, avèk yon lòt moun ki travay pa mwa, pa mwa y ap peye moun nan 400 mil pèso oubyen 350 mil pèso, epi moun sa pa p ka voye kòb ba yo chak mwa paske fòk li peye kay, yo pa ka voye ba yo kòb chak semèn paske tout moun nan Chili, chak moun gen chans pa yo. Ou gen dwa vin Chili. Sou 2 mwa, ou jwenn yon travay ki stab. Epi mwen menm ki vin Chili la, m gentan gen 1 an, 2 zan m pa ka jwenn yon travay ki stab, w'a konprann? Moun nan gentan vin Chili, li jwenn yon travay lakay la, bim, men li voye fè fanmi l Ayiti plezi. Mwen menm m pa kapab fè l, konprann? Men tout sa dwe paske lavi Chili pa tèlman dous tou, oke? Sa s on diferans li ye, ou konprann? M ta swete ke nou konprann sa mwen di a. Pa di videyo a twò long pou nou tande l men paske sa m di yo yo vrèman enpòtan. 6. Lòt diferans ankò se kouran. Kouran Ayiti, kouran Chili. Nou nan Chili, diferans nou genyen mwen menm nan Chili paske nou gen kouran 24 sou 24. Nou gen kouran 24 sou 24. Si ou wè, yo ta pral koupe kouran, yo gen tan anonse sa nan nouvel, yo gen tan di tèl jou, ou byen a tèl lè kouran ap koupe, y ap ba li a tèl lè. Nan Chili, si yo koupe kouran, ou pa fè 2 jou san kouran. Men bon jou ou konn pa fè san kouran sa depan pwoblèm nan ou konprann se dire si pat gen pwoblèm yo tou anonse w sa men poukisa ayiti li menm moun yo ap plenyen pou kouran prezidan di lap bay kouran prezidan di kouran nan tèt li li pa janm ka soti kouran nan tèt prezidan li pa janm ka soti guys ki di kouran pa janm ka bay se yon diferans kouran nou genyen ant ayiti 24 sou 24 konprann si te fè mwen di chaje mwen k vle. Nou toujou vle transfòme ti chaj. Nèg sa ap menn nan chaj. Men Ayiti li menm si moun nan. Ou konn wè moun nan Ayiti w ap ekri avè l. Li ka di w a m pa gen chaj non m pral dekonnen di w yo bay kouran la m ap tou ba w ti chaj. Sa se vi Ayiti an. Men vi Chili an pa menm. Vi Chili an diferan. Ou konprann? Lavi Chili ak lavi Ayiti se yon gran diferan. E Chili menm ke nou pa vrèman an sekirite men nou miyò ke Ayiti. Nou konprann? Nou miyò. Depi ou pa nan anmèkde moun, ou pa fè bouch ou nan afè moun, ou pa ou pa takine moun, ou pa nan chè kay moun, w'ap viv trankil, ou konprann? Trankil, trankil. Ayiti li menm li diferan. E Chili, li ka onzè midi ou nan lari, ou nan machin oubyen ou sou moto oubyen w'ap mache, oubyen w'ale grann bagay ou kal nan yon fèt ou vin byen ta. Ou gen plis chans vin lakay ou san kòb ak anyen men Ayiti li difisil pou w antre lakay ou swa ou antre oubyen ou pa antre oubyen ou antre avèk yon domaj ok cheri pa konsa. Lòt kesyon ankò gason ak fi nan chili Gason ak fi nan chili guys Waw gen anpil gason ki di Yo pa bezwen fi nan chili pou kisa paske fi an depi yo ko pale ak fi an yo di fi an li bèl li sesi yap pale ak fi an fi an tou mete yon kòb ti kè anfas yo guys gen anpil gason kap plenyen pou sa depi yo kwaze avèk yon fi fi a di e kisa m vin chili e kòb ti kè wap banm kòb ti kè a ou pa ka di moun nan sa hein ou vin chili pou yon rezon ou kouri ou vin dèyè lavi miyò de menm pou moun nan tou m pa pou pou gason m pa pou pou fi yo men ann metel byen. Siw di gason an konsa fòk li baw kòb tikè ou te rantre chez li a enben el gason menm fòk gason an ta diw konsa ke pou bal kòb tikè a tou li te vin chez li a tou paske si moun nan wè li renmen w li te jaloux li ta fè konsa si w gen mari si w gen mari ok gen men ayiti diferan ayiti si w kwaze yon fi se vre fi an pral bezwen pou bal grèf al nan bagay sa yo men chili mesye yo di fanm yo kanpe sou vòlè Fanm yo kanpe soufri paske fò yo peye kay yo chak mwa, fò yo manje, fò yo peye bil yo. Defwa fi an konn pa renmen gason an men li oblije rete avèk li paske pou l ka peye bil. Men Ayiti men fi a pran san l pou l pran pou l fè chwa l vle. Chak moun gen chwa pa yo nan lavi a. Fi Ayiti a li menm. Li gen dwa renmen avèk moun nan l chwazi pase mizè avèk li rete avèk li. Men si li difisil pou jwenn yon fi pou pase mizè avèk li, pou rete avèk li, sa depann de jan sitiyasyon an ye a. E sa fè gen anpil gason tou ki chwazi pran chilyèn yo. Ti granmoun yo oubyen jèn jèn fi chilyèn yo paske yo pa nan peye kay. Gen anpil chilyèn e kay yo yo gen yo pa nan peye kay, yo pa nan gen pa peye kou e dlo. Men kouran fè yo peye kouran, fè yo peye entènèt la. Gen anpil gason ki chwazi debake, yo evite rete avèk fanm blanch, ke fanm blan pa nan mande yo fo cheve, pa nan mande yo si, pa nan mande yo sela. Ou konprann diferans la ki gen ant fi Ayiti, fi Chili. Ok, gason Chili. Lòt kesyon ankò, moman chalè Ayiti a. M pale l deja? M te pale l wi, men m potko touche lòt pwen sa. Ou wè nan Chili, nan moman chalè Chili.

Ayiti li menm, ou mèt soti kounya, ou mèt simaye kale kò sou ou wi, ou mèt pa toufe ou swe. Mwen m remake e solèy Ayiti an, e swe l fò swe, li fò bèl. Men solèy Chili an, li kankanon, li boule, li fò lèd, li fò nwè. Gen anpil blan k pa renmen chalè. Ou wè lè chalè yo tou met yon ti krèm sou po yo. Ayiti gen moun ki fè l tou. Yo met yon krèm sou po yo pou solèy la pa tèlman manje po yo, pou pa fè koulè yo lèd. E sam remake mpa mpa mpa renmen chalè ayisyen chili an men chalè chili an pou ta swe ladanl fò ta kouri se tankou fòk mache rapid oubyen si wap kouri omenw ka fon ti swe tou mouye oubyen si wap fon mouvman sa wap travay wap swe konprann men si w konnen chalè chili an lap fè w bèl wayan wayan si wap pase krèm ankò wal pran lari nan chili wap vin pi lèd ke fon tèlè men lòt diferans ankò se bus chili yo bus chili E gen diferant bus. Gen bus ou peye a la men, genyen tou ou pe ou gen yon ti kat bip. Li pa la. M tap montre nou li, li pa la. Yon ti kat ble li make bip sou li. Bip. B-i-p. Bip. Li e kat sa ou ka bipe tren, ou ka pran tren avèk li, ou ka pran bus avèl. Diferans ki genyen nan bus Chili avèk Ayiti, Bus Haiti yo normalman fok ou peye. Fok ou peye yo. Men chili fow peye tou wi. Chili frajil wi. Men defwa si w pase kat lan ou pa gen kob sou li pou peye, ou ka di chofè a pelmis ou. Chofè a bon bo, li bo pase. Ou konprann? Men si yo vin kenbe w tou cheri m nan, wap plede bipe. Ou konnen ou pa gen kob sou wap bipe, wap plede mande pelmis ou cheri m nan. Menm chofè a tou ka rele polis yo, yo ka vin tande w tel kote. Lè yo moute machin nan, y ap fouye, y ap gad tout kat moun ki peye yo. Si w pa peye, ou gen moulta w pral peye. W ap peye moulta paske ou vyole yon lwa. Konprann? Men, anpil fwa, mwen menm, m konn mande pèmiso lè m pa gen. Men m konn pè, konprann, m konn pè. Men kote mwen te kounye a ou peye a la men. E kòb lan ou tou peye, ou pa nan bagay bip. Men m te peye men bip lan paske bip lan mwen menm dèfwa kòm yon pèmiso, w konprann? Yo nan ale. E dèfwa tou, e. Yo konn tou mete bay pou bipe a devan lari an, tou gen tou gen moun ki gen jakèt wouj sou yo, li fòk yo wè w bipe. Si w pa bipe prezans yo, yo ta kite w moute bis la. Defwa tou gen moun tou, mwen menm si m prale, m konnen m pa gen m pa gen kòb sou bip mwen an, m al tann bis lan pi devan kote moun yo pa kanpe m ka monte. M konnen pèmiso, ok. Ayiti w pa ka fè l. Ayiti ou pa ka mande pèmiso, ou pa ka di moun ba w monte. Si chofè a ta yon zanmi w ok, li ka ba w monte, men pa fasil, ou konprann? Lòt bagay ankò se lekòl timoun yo. Diferans lekòl Ayiti, gadri timoun yo avèk gadri Ayiti. Gadri Ayiti peye plis kòb ke gadri Chili. Anpil gadri Ayiti ap fè timoun yo peye anpil kòb ka fè yo fè mayospò, yo bay yon gen lakou pou yo sote sote kòd. Yo bay yon gen kote pou yo kouri. Pa gen, yo pa menm fè yon ti plas pou yo tankou la pou timoun nan jwe, fè yon ti mouvman avèk kò l, poutan w ap peye pil kòb. Chili l pa kon sa. M konnen videyo sa gen moun k ap renmen l, gen k p ap renmen l, gen k ap bay verite, gen k p ap bay verite. Men m di bagay la jan l ye a, sa ke mwen wè, sa ke m viv, ou konprann? Lekòl Chili timoun yo, gadri an, isi yo rele sa la kouna, men yo menm ki gadri an. Paske ou ka enskri timoun nan a 5 mwa, 6 mwa yo pran l pou ou. Paske timoun nan gen l pase yon premye sal, yon dezyèm sal, 4 sal pou l pase. Aprè 4 sal sa yo guys, timoun e, timoun sa lè l fin gradye kounya ou pral voye timoun sa nan kolèj. Gadri chili pa peye. Men gen prive ki peye wi le mwa men l pa anpil kòb. Le mwa gen ka fè w peye yon 120 mil oubyen yon 100 mil. Gen ki pa peye. Men gen anpil anpil anpil guys ki pa peye. Anpil pa peye guys. Sof ke Yo gen lwazi konsa, nan kaye timoun nan, yo konn mete yon papye, yo konn di, a tèl jou, n ap fè tèl aktivite avèk timoun yo, n ap bezwen zoranj oubyen pòm oubyen n ap bezwen yon lòt bag. Yo konn mete diferan bagay, yo konn mete anpil anpil bagay. Bagay nou pa ta panse, yo konn mete timoun yo po, po kawòt. Po pòmdetè, po fig, pou pote nan lekòl la, pou yo ka mete yo yon kote, pou yo ka fè pil ti vè yo, mous yo, pou yo ka montre timoun yo li se yon bagay nan sa yo. Y ap fè, ou wè lekòl ti, ou wè lekòl chili, depi nan piti, yo montre timoun nan pil bagay. Kòman pou timoun nan pou se ti bouwèt, kòman pou bagay pèl, kòman timoun nan nan bagay jaden, bagay flè. Tout bagay sa yo nèt, montre timoun yo anpil anpil bagay. Ayiti li pa konsa. Menm kel ta konsa cherim nan li chè li chè men chili nou nou pa peye pou kòb sa yo ok. Se tout sa m te pote pou nou jodi a guys nan ti tèt video sa si w te renmen video a kite yon like pou mwen pataje video sa pou mwen paske m di anpil bagay la kap konsène ki konsène anpil moun ou ka pa jwenn pò la nan premyè nan dezyèm nan twazyèm nan nan twazyèm nan ou ka jwenn pò la ok. Abòne si w potko abòne. Mèsi paske w te pran tan w te gad ti video sa. Mèsi a ou menm paske w ap toujou sipòte m, w ap toujou ret ansanm ak mwen guys. Mwen byen kontan. Orevwa. N ap wè ankò nan yon lòt video. A la pwochèn. Tchao.